Hola hola mes amours sa kap fèt sa kap fèt se Clony jodia mwen tounen back avèk yon lòt ti video pou nou en ti video m jodia m pwal pale anpil sijè ki koz on moun konn dekouraje nan lavi ou konn santi ou pou kont ou ou nan yon dezè ou pou kont ou ou abandone tout moun vire do ba ou tout moun meprize ou Ou konn m di, m fèt nan yon fanmi ki malere, m pa gen pèsòn ki pou ede m. Ki kote m pwal pase pou m delivre? Ebyen m vin di w maten an, desizyon lavi w, lavi w li pa depan de ou menm, men li depan yon sèl moun, li depan de Jezi. Anpil fwa, sosyete a konn voye w jete, tout moun konn imilye w. Ou konn nan yon dezè, ou pa gen pèsòn avè w sou wout la. Tout zanmi lage w, tout fanmiy lage w, ou pa gen pèsòn ou pou kont ou, w ap mache ou santi w dezole, dlo toujou ap koule nan zye w. Ebyen kite m di w maten an, gen de bagay Bondye vle fè pou ou, li pa bezwen pèsòn moun akonpanye w. Se jis lè l delivre w pou moun sa pou pou pa gen pèsòn ki di se mwen menm ki te ouvri chemen pou li, se mwen menm ki te fè tèl bagay, se mwen menm ki te ede l, non. Gen de bagay Bondye vle fè pou ou, li pa bezwen moun kontribiye ladann. Sèlman lap tann pou gen matirite pou ka jere sa lap ba ou a. Gen de ba gen de moman ou konn rive ou konn santi pou ou menm se pi gwo imilyasyon wap pran, se pi gwo pwoblèm ou gen nan viw ebyen se nan yon lekòl Bondye ap pasew. Paske gen de bagay pou Bondye fè pou ou fòl pase ou nan lekòl lavi a. Fòl pase ou nan tout lekòl etap lavi a pou w ka konpwann lavi, dèpou a lèl ba w sal gen pou l ba ou a pou w konnen kòman pou w jere l, pou w sonje kote w soti, pou w sonje ki kote l soti avè w. Pou w sispann imilye pwochen w lan ki bò kote w la. Pou w aprann pataje. Paske gen de bagay Bondye gen pou l fè pou w fò w gen matirite pou w ka jere l. Paske nou konnen Bondye li menm li pa lòm, lè l ba ou yon bagay li ba ou l nèt. Pa gen kesyon li pral manje w apre pou li, li pral detri w pou li. Se ou menm ki pou jere sa l ba ou a. Se ou menm ki pou chèche pou grandi sa l ba ou a paske Bondye lè l ba w yon bagay, li ba ou l nèt. Maten an m vin di w, gen moun, li pran plezi l pou l pale w mal, li pran plezi l pou l lonmen non w tout kote l pase, li pran non w kòmsi pi pi byen pase manje lap manje chak jou, tèlman lap imilyew, tèlman lap denigrew, tèlman lap fèw lap fèw siw si w bò kotel lap fè w pase mizè, ebyen kitem diw tout sa te ekri sou paj laviw la, tout sa te ekri fòw pase ladann, fòw wè yo, fòw viv yo avan ke pou Bondye li menm li fè entèvansyon li gen poul fè pou ou a tande. Lè w wè bagay sa yo, pa dekouraje, pa chita kriye, pa kite moun konn afè w, pa chita rakonte moun afè w, m toujou renmen di sa. Gen moun lè l pran pòz li pran lapèn pou ou, li tris pou ou lè w ap esplike l yon bagay. Manti wi. Li byen kontan, li renmen sa wi, li renmen pou l ap di, wi m te wè sa pou entèl, li te twò bagay, m te wè sa pou li. Anpil fwa ou konn wè yon jèn fi ou bèl timoun, ou ou ap grandi avèk yon avni san parèy. Men pouvi ke ou pa fèt nan yon fanmiy ki gen mwayen, gen moun ki konprann pou yo imilye ou, pou yo di ou dè vye bagay, pou yo fè ou santi ou pa anyen. Pou yo fè ou santi ou pa gen valè. Epoutan ou gen anpil valè tande. Ou gen anpil enpòtans. Ou gen anpil enpòtans e ou gen anpil bagay Bondye gen pou l fè pou ou. Sispann kite moun chifonnen ou, sispann kite moun drive w pou granmesi. Epi pi devan lè ou jwenn sa k pou ou a, pou pou y ap lonje dwèt sou ou, pou y ap vin griyen dan sou ou, sispann ranmase karaktè ou. Ranmase karaktè ou tande, ranmase figi ou, paske gen de erè ou fè nan lavi ou. ki pa ka repare lè w vin rive nan nivo Bondye mete w la nan etap Bondye mete w la Bondye li menm lap padone w wi men lòm nan li menm yo pap janm bliye yo pap janm bliye non yap toujou la pou yo sonje pou yo denigre w pou yo di de vye pawòl men Bondye li menm lèl leve w li leve w nan figi yo. Li leve w nan figi yo, li leve w nan vizaj yo. Se ou menm ki pou bay tèt ou karaktè, se ou menm ki pou bay tèt ou valè an premye, apre ap wè Bondye nan syèl la epi lòt moun yo menm yo pral wè ki valè w genyen, ki enpòtans ou genyen. Si w pa bay tèt ou valè, si w pa bay tèt ou enpòtans, ki moun ki pral ba li l pou ou? Se ou menm ki pou kòmanse Se ou menm ki pou kòmanse. Sispann mache imilye tèt ou. Sispann kite moun fè w santi w pa anyen. Sispann. Se vre jodi a bagay yo ka pa fasil pou ou. Ou ka ap viv yon fason ki pa ki pa kòrèk nan sosyete a. Bagay yo konn parèt difisil. Men pa kite sa, pa kite ti pwoblèm sa, ti kalamite sa kòmsi fò w fò w ap mache kite moun ap mache sou respè w, ap mache sou dinite w, pa kite bagay konsa fèt. Paske gen yon moman w ap rive, gen yon moman w ap rive menm moun ki t ap meprize w la l ap bezwen w, l ap bezwen w. Paske Bondye gen pou lal lwen avew. Li gen pou lal lwen avew gen kote Bondye vle rive avèw fòw pase nan dezè a. Pa konn gen kanaran san dezè zanmim yo pa konn gen kanaran san dezè. Pou w wè kanaran an fò w pase nan dezè a. Menm si w wè sab la cho anba pye w, desizyon w fò w ale kanmenm. Pase gen de moman w konn rive menm yon sandal ou pa ka achte mete nan pye w, tèlman bagay yo pa fasil pou ou. Menm yon vye rad ou pa ka mete sou ou, tèlman moman yo konn parèt difisil. Ebyen gen yon moun tande ki konn adrès ou gen yon moun ki konn sa w ap andire a tande gen yon moun ki konn soufrans ou e moun sa lè l fè yon bagay pou ou aprè l pa pral li pa pral di se li k te fè l li pa pral mache pale w mal gen moun nan l konn pran pòz li zanmi w li fin ba w yon vye rad oubyen l fin ba w yon vye sandal mete nan pye w epi kou l fini l ap mache pale w mal l ap mache kritike w. Lap mache di dè vye pawòl men lè se Bondye k fon bagay pou ou i fèl li fèl nèt pèsòn paka di paka paka pale pou yo di se yo k te fèl ou tande pwan kouraj knbe fèm nan Jezi pwan kouraj tande ti sa kap travèse ou jodi an gen moun ki te pase plis pase ou ebyen jodi a yo fè siksè. Yo jwenn tout sa ki bon yo. Wou menm, yo pa pi bon pase w. Bondye pa gen pitit li renmen plis. Jou pa w la ka poko rive, men Bondye renmen nou tout nan menm nivo. Ou konn wè gen moun ki di, O, gen lè Bondye gen pitit li pi renmen. Bondye pa gen pitit li pi renmen tande. Li renmen nou tout. Sèlman tann moman pa w la. Pa twò prese. Gen de moman w konn twò prese pou w kanpe nan wout. Se tout sa m te gen pou m te di nou maten an. Bon kouraj, bon lendi avèk Jezi, bonne fête journée. Si w wè jounen jodi a jouk ou menm tou. ou nan setyèm jou, nan twazyèm mwa, nan 2022, met nan tèt ou se paske w son spesyal. Gen moun ki te kòmanse men ki pa gen chans rive nan etap sa. Si w wè ou menm ou la toujou malgre tout kilbit, malgre tout difikilte lavi, tout eprèv lavi ou wè w la wap lite toujou, fò w gentan wè ou pa nenpòt moun tande. Pran kouraj.